Bonjou, bonswa tout moun. Dezòmè, peyi la Chin è la premyè pwisans ekonomi mondyal. Pa gen dout nan sa. Men, gen yon gwoup moun ki poko janm aksèpte sa, men se sa l ye, E se sa menm nou di ou. M vle fè w yon rapèl ke sa deja gen katran depi la Chin domine mond lan nan zafè ekonomi. Se pa lòt peyi ki rann la Chin pi fò, se Lèzetazini menm ki te premye a ki rann la Chin rive nan nivo sa a. Rezon an ki sa k pase? Nan dènye katran sa a, Etazini pran yon plezi de sanksyone peyi Lachin, son fason pou bese ekonomi li ak devlòpman li nan entènasyonal la. Sanksyon yo menm yo rann Lachin vin pi fò, pi konfòtab e vin pi nòmal tou. Ki sa k pase? Nou konnen trè byen Kesyon kowona sa a se Lachin premyèman li mete ajenou e se sa a menm ki fè Lachin kounye a ekonomi mond lan kenbe nan men l. Kòman sa ye? Janvye, fevriye, mas Lachin ajenou e mond lan te kòmanse atake men gwo gwo peyi Amerik di Nò a te di tout bagay va byen. Rapid vit, Lachin soti ajenou plap. Lèzetazini tonbe ajenou rapid depi Lachin fin soti ajenou alafen mwa mas pou rantre me a, Lachin kenbe ekonomi mond lan nan men l pou li sèl. E se klè e se senp tout moun konn sa. Tout sa ki sou tè a son sèl bagay Ou wè yo make se made in china se la chine kap pwodi pi fò bagay ki nan mond lan kite m esplikew byen zanmi m m kwè ke wap konprann sa map diw la sal ye sou konnen zanmi m sou chak 10 bagay ki fabrike nan mond lan la chine genyen pou pi piti 6 pou kont li Epi, rès kat yo pou tout lòt peyi nan mond lan. Yon peyi konsa, ou pa kab jwe avèk ekonomi l. E, se prèske tout sa w ap itilize Ozetazini li make Made in China. Ki sa l ye? Se rezon sa a menm ki fè yo rele Lachin le motè di mond. Sa vle di, se Lachin ki fè le mond bouje. San Lachin, Pa gen mond ekonomi. M gon lòt bagay ke m vle di ou ankò. Ou sonje nan deba ki te genyen antre pwezidan chinwa a, Mesye Xi, avèk Mesye Donald Trump, Mesye Xi deklare, Detanzantan ekonomi amerikèn nan pran kou, gouvènman ameriken an vin pwete dè bilyon de dola nan men li pou moute ekonomi amerikèn nan. Yon peyi w ap pwete nan men l pou moute ekonomi pa w, ou pa ka di w pi gran pase l. E de no jou, se preske tout gran peyi nan mond lan ki dwe la Chin. Premyèman se Lèzetazini menm. Lèzetazini gon chif ke l dwe la Chin pou m ta ka di w li fò m ta tounen lekòl ankò paske m poko janm wè yon chif konsa. Egzakteman, Prezidan Xi ap mande Lèzetazini pou remèt li kòb ke yo dwe l yo. E Lèzetazini kontinye ap fè tèt di, Pase leve tout kob sa remet la chine, ekonomi les etazini ap pran yon dezyem gwo kou. Le sa les etazini pral fe fas ak peyi japon paske la chine deja pase a 24 bilyon dola nan zafe PIB e les etazini rete a 20 bilyon dola. E sam we corona ap fe ozetazini. Batay la ponkò fini. Kisa m vle di w? Yè genyen 925 moun ki mouri e yo jwenn plis pase 85 mil ka. Ki se pou avan yè? Yè genyen plis pase 800 moun ki mouri e yo jwenn plis pase 80 mil ka. Ou ka konprann nan ki sitiyasyon yon peyi ye anndan kowona. Wi ekonomi an balanse men vag siklòn sa a ke Lachin mete sou mond lan, Dezòmè, Lachin e la premyè pwisans ekonomi mondyal. Malgre genyen rezo ki kontinye pa vle lage bagay la, men nou menm nou pa kenbe l paske PIB peyi chinwa a li janbe peyi Lèzetazini. Kite m di w, PIB a li menm kòman, lè y ap pale de ekonomi an kòman l mezire. PIB a, ki se pwodi enteryè bri, men kòman l mezire. Li mezire selon kwasans ekonomik peyi a. Se ki sa kwasans ekonomi a? M ap tou fon kou ekonomi pou ou. Kwasans ekonomi a, se yon ogmantasyon soutni e dirab de la pwodiksyon pou yn long peryòd oubyen pou yon peryòd done. Egzakteman depi dizan Lachin gon volim ki pa janm kanpe. Dezòmè se li k gen kontwòl ekonomi mond lan. An n pale de envestisman nan zafè ekonomi. Envestisman an se Lachin menm ki gen kontwòl sa nan mond lan. Lachin mache siyen kontra ak. Tout peyi ki sou tè a. E pa gen lòt peyi si w ta bezwen mande prete, se pa Lachin pou w al mande prete. Si Lèzetazini se la l al mande prete, vwala di m kiyès peyi ki pa gen aksè oubyen ki pa dwe al mande prete paske se la a ekonomi an ye. Se sa Prezidan Xi di, chak ekonomi amerikèn nan pran yon kou, sekrètman gouvènman ameriken an al mande prete dè bilyon de dola pou remonte ekonomi an. Zanmi m pa gen pale anpil, m kontinye kou a. Kwasans ekonomi an se yon ogmantasyon soutni e dirab de la pwodiksyon, pandan yn long peryòd ou yn peryòd done, li mezire an pib, pib ki se pwodi enteryè bri. Kisa m vle fè w konprann? Afè revni an, se kay Lachin sa chita. Kisa k revni an li menm? Se yon ansanm de resous ki disponib pou yon peryòd. Pa gen dout nan sa, se la Chine menm ki gen resous la. M tou pale de kapital, wap bezwen kapital pou fonksyone. Ebyen kapital la li menm se kay la Chine, paske tout moun ki vle al prete se la pou yal prete. Menm gwo gwo peyi yo tap di w ki se premye ki vin dezyèm nan se la tou lal prete. Kisa k kapital la an 1 mo? Se yon sòm ou envesti pou rantre yon pwofi. Ebyen se rezon sa menm ki fè la Chine li menm, Lap mache envesti nan tout peyi ki gen nan mond lan. Ou ka gade dènyeman la a, sa pral gen 2 mwa la, depi la Chin siyen yon kontra 400 milya dola avèk peyi Iran. Yon kontra ki la pou 40 an. 400 milya pou 40 an, kidonk 100 milya pou chak ane. Kontra sa a Lèzetazini poko janm siyen l depi la a. Peyi ki vin gen ekonomi mond lan fè l. E l abitye fè sa yo pi piti a men kounye a bagay la chanje. Zanmi m, lè w pale de travay ki bay ekonomi an, m ta vle fè w konprann yon bagay nan travay. Depi w pale de ekonomi, se travay menm ou tande. Ou tande djòb, ou tande anplwa, tout bagay ap byen mache. Ki sa k genyen? Ebyen travay la li menm li genyen 4 faktè de pwodiksyon ladan l. Ki sa l ye? Premye faktè a se le travay materyèl. Dezyèm travay la se, dezyèm faktè a se le kapital natirèl. Kapital natirèl la sa l ye? Se tè antanke mond materyèl natirèl. Twazyèm nan se le kapital. Fizik. Bon, pou m pa pèdi tan, kite m tou ale avè w. Pib la li menm se yon endikatè ekonomik ki evalye, sa nou rele PIB a, ki evalye yon kantite byen ou yon kantite richès ke yon ane, ke yon peyi genyen nan yon ane oubyen nan yon peryòd. Egzakteman, pwodiksyon endistriyèl chinwaz la, li pase a 2 pwen 7 pousan soti jiyè pou antre sektanm. Kidonk, twazyèm trimès la a. Byen konpwann sa m di w la. E sou menm videyo sa a, a la segond m pral prezante w kòman Lachin fè siksè epi peyi Lèzetazini fè yon gwo bak ak tout alye li yo. Nan dezyèm trimès ane a, kidonk apati de me, jen, jiyè, Peyi la Chine konnen yon sòm extravagant nan zafè kwasans la. Dezyèm trimès la, zafè ekonomi an se 11 pwen 5 pousan ke l te monte. Twazyèm trimès la, pase gen peyi ki kòmanse reprann, k ap fonksyone tou, li pase a 2 pwen 3 pousan. Egzakteman soti pou oktòb, novanm, desanm nan la, la Chine ap monte. pi rèd. Kite m ba w pèd ki te genyen nan zafè ekonomi nan dezyèm trimès la, kidonk pandan tout lemond ajenou, epi Lachin, se la tout moun al pran mas, la tout moun al pran manje, la tout moun al pran bwè, la tout moun al pran respiratè, la tout moun al pran tout teknoloji a. Kite m di w ki bak ki te fèt pou konprann kòman Lachin li menm fè domine ekonomi an a la segond. Vwala se sa l te ye wi, men kounye a l parèt twò klè. Kwasans ekonomi pou dezyèm trimès, m pale w de me, jen, jiyè a, men kòman li ye. Peyi Langletè, ki se Wayòm Ini an tèm, li fè yon bak de 20 pwen 4 pousan. Sa vle di, ekonomi an se pa kou l pran ankò. Peyi Lafwans ki se alye ankò, alye Lèzetazini, li pran yon kou de 13 pwen 4 pousan. Peyi Itali, twazyèm alye, li pran yon koude 12 pwen 8 pousan. Peyi Kanada, alye e vwazen an tèm de teritwa, li pran yon koude 11 pwen 9 pousan. Kòm peyi Brezil, kote nou gen anpil moun k ap viv ladan l lan ki se Ayisyen, li pa t janm fèmen, li pa pran twòp gwo kou non. Men li fware kanmenm. Li pran yon defisi de 11 pousan. Peyi Lalmay, malgre kowona a, li te toujou ap fonksyone malgre gen moso fèmen moso ouvri. Li pran yon defisi de 9 pwen 7 pousan. Epi peyi Japon. Li menm ou konnen ki se twazyèm pwisans ekonomi an, bon fason yo aranje yo pou fè fas ak kowona, li pa pran twòp gwo kou, li pran 7 pwen 9 pousan, peyi tonton Sam ki se advèsè fas a fas Lachin de long tèm nan, li pran yon souflèt de 9 pwen 1 pousan, e 2 peyi sèlman ki pa pran gwo kou nan zafè ekonomi an pou dezyèm trimès la, se. Peyi Larisi e Kore di Sid yo, antre yo chak la oubyen yo chak pwan yon ti bagay de 3 pwen 2 pou san. Se sèl la Chin ki fè siksè nan 3 dènye trimès yo. Kite m di w sa FMI, Fon Monitè Entènasyonal la di. FMI fè konnen li deja prevwa yon kwasans pib peyi chinwa an 2020 an de 9,1 pousan e li fè konnen se sèl peyi Lachin ki anrejistre yon kwasans ekonomik ki pozitif. Apre sa, tout moun pran kou. Tonton Sam pran yon kou ki se 4,3 pousan. Bèl bak pandan advèsè a ki se Lachin li moute a 1,9 pousan dapre estimasyon FMI. Fon Monitè Entènasyonal ki gen kontwòl chif yo. Nou pa rete anpil zanmi m, nou swete ou te satisfè de videyo a epi ou kite yon like pou nou, sa son favè ou fè nou e lè w fè l ou fè kè nou kontan. Epi tou ou abòne paske se la nou pral enpoze tout dènye nouvèl sosyo. ekonomi, politik, nou gon ti kou sante tou paske nou konnen pa bò lakay bagay yo rèd e nou pa gen lopital. Pa gen dout nan sa m deja di w yon bon mèsi. Bonjou, bonswa tout moun, Bilan Info te lakay ou. Mèsi.